Bonjour bonswa tout abòne fidèl Picno TV yo kòman nou ye ebyen jodi a mwen kontan avèk nou pou yon nouvo videyo kote ke mwen vin pale nou e de live paryaj pa m nan li menm ki rive se ou pa gen jou ankò E rete nan sut tou senpleman kelke è, kelke è, kelke jè pou live lan li menm li kapab fèt. E jan m te di nou an, mwen te di nou, si gen modifikasyon map map pote video pou nou, pou nou kapab e pou nou kapab mete w okouran de tout sa kap fèt, de paryaj yo. Ebyen, e jodi a la. Live la li menm li pral fèt jan nou wè l nan tablo a, jan nou wè l nan fon lekran an. E live la ap fèt 18 me 6 heures PM. E live la li menm l ap fèt sou Instagram menm si nou pa wè sa, menm si nou pa wè l. E nan ekran an live la ap fèt sou Instagram. Ebyen e paryaj pa nou menm li pral bay. 18 moto jan nou wèl la la 18 moto paj pa mwen bay 18 moto e e lap bay machin men yo pa mete non de machin e yo lap bay la e pou sa ki konsène e amatè yo e paj pa mwen menm lap bay 250 goud a amatè yo ou menm ki vle e rekipere 250 goud sa pa gen de opsyon ke abòne chanèl sa e lè kòd pwomo a tonbe Nou menm nou pral fè yon video sou sa pou nou kapab voye e wap resevwa imedyatman yon notifikasyon ki di ke Tekno TV 509 la gen yon video e nan video sa wap jwenn kòd promo a. E pou sa ki konsène banm fon ti pale nou de bèt paryaj mezanmi. E mwen te fè yon ti fich pou m kapab verifye retrè e bèt paryaj la.

E ti ekip sa bat Tesalonik, Tesalonikis. Ti ekip sa bat Liverpool bat e so Liverpool anlè bon, li pat parèt nan screenshot la, men Eintracht Frankfurt bat. Sa vle di depi tout ekip sa yo fin bat la, pi ta map fè yon video pou m kapab montre nou koman nou kapab fè retrè nan bet 509. E bon pou sa ki konsène live jodi a, janm di nou an. Live la li menm l ap fèt a 6 zè. Live la ap fèt a 6 zè e Live la ap fèt a 6 zè sou Instagram. E pou moun ki vle enskri nan Bet 509, m kwè ke m ap mete deskripsyon an nan videyo a. M ap mete lyen deskripsyon an. Non, padon, m ap mete lyen an nan deskripsyon videyo a. Lyen an nan deskripsyon videyo a e pou kapab enskri e lè ou fenk enskri wap jwenn 20 goud bonus pou kapab jwe ak bonus sa e wap fè yon ti depo tou senpleman pa egzanp ou ka mete 25 goud apre ou fin mete 25 goud la wap kab jwe ak bonus lan e san malè san aksidan e men si ou pa gen chans ale nan deskripsyon an pou jwenn videyo a pou jwenn e pou klike sou lyen an. E lè ou pral enskri ladan l, nan espas ki make kòd paren an, w ap mete O, OX, 28, gran Z, sa vle di Z majiskil, H, OX, 28, gran Z, Epi Acht kòd sa pou rantre pou kapab jwenn 20 goud bonus la. Yon paryaj a mon avi ki fyab paske jiska prezan la rete m yon sèl ekip pou m genyen. Menm jan yè yon sèl ekip pèdi m tou paske mwen te jwe 4 kònè antre Wolverhampton oubyen Southampton m pa sonje anfas a Liverpool e li fè yon sèl kònè sa vle di sèl li pèdi m. Sèl li pèdi m. E e fò m di nou tou pagay sa gen kachawout. Wi li bay kachawout e piske mwen e pi sa m ap di nou sèl antre avk kòd ki rete m nan. Mwen fè l pou 20 goud, 20 goud e bonis lan e nou gen yon kachawout 86 goud. Mwen deside pa pran l. M ap tann e viktwa antre avk kòd pou m kapab e fè ti mwayen m ap fè a pou m fè retrè pou nou kapab wè. E san oubliye mezanmi abòne. Abòne pou nou kapab ankouraje m nan sa map fè a puiske mwen menm map chèche pou nou kote kenpòt paryaj ki fyab kap bay yon avantaj mwen toujou pote pou nou sa vle di nou menm fòk nou ankouraje m avèk yon grenn abòne yon grenn kòmantè pataje videyo envite zanmi w vin gade se sèl fason ou kapab ede m e pa bliye Al enskri nan paryaj lakay. Paryaj lakay ki trè fyab, sa m pa bezwen di yon moun sa. Paryaj lakay son bèl paryaj, trè fyab. Al enskri nan paryaj lakay avèk kòd pwomo, kòd pwomo sa. Ey, padon, padon, se pa kòd pwomo. Avèk kòd parenaj sa ki se WNZKA. WNZKA e se kòd parenaj e paryaj lakay la. E sa vle di depi w enskri ak sa e bon dizon enskri ak kòd parenaj sa pou nou kapab ankouraje m. E bon donk pa bliye paryaj lakay e depi ou gen 5 goud ou kapab fè fich nan moman an la pou fèt manman an, avan fèt manman an dizon e l ap tèmine aprè oubyen menm jou a. Ak 5 goud ou kapab fè fich, ou kapab rich e nan nan vwayaj lakay. E pa bliye live la a 6 jè sou Instagram e parèj pam pral bay 18 moto, 18 motosiklèt e 18 motosiklèt epi. Bon, petèt yon machin, mwen pa konnen, 18 motosiklèt, e machin, epi 250 goud bonis, e pou ou menm ki pral gen chans jwenn kòd pwomo sa, e pa bliye abòne pou pa rate chans sa pou w kapab benefisye 250 goud pa w la. E mèsi, mwen te kontan avèk ou. Se te Tekno TV 509. Mèsi.